Bonswa tout moun, ou menm ki ap gen pou gade videyo sa, m remèsye w, si w konn abitye gade videyo nou deja mèsi anpil, si sa rive w poko abòne avèk chanèl nou an, fè sa epi aktive ti klòch notifikasyon an pou w te ka resevwa tout videyo n ap gen pou n fè sou kripto monè. Chanèl la nou la pou n pale sou envestisman, ki meyè fason pou envesti epi ki kote w ka envesti, E mwen pèsonèl, e mwen pèsonèlman map gen pou m pale sou kripto monè. Kripto monè se youn nan aktif ki atire anpil moun nan dènye ane sa yo. E kidonk mwen chwazi pale sou kripto monè pou pèmèt anpil moun benefisye potansyèl yo pandan yap konnen ki risk ki genyen nan modèl envestisman sa. Jodi a nou pral pale de on pati nan kripto, on kategori

Eske, lòt kesyon n ap gen pou n reponn, eske le fè ke moun yo al envesti nan Shitcoin yo se yon move bagay pou endistri kripto monè a? Epi an dènye lye, e ki sa ki dwe fèt pou remedye avèk sitiyasyon oubyen eske si sa eske si eske eske dwe gen yon remedyasyon

men ki ki konstwi apati de yon blag oubyen apati de yon mèm, mèm nan se se ti videyo oubyen foto nou wè ki konn parèt blag e kòm blag sou rezo sosyo yo. Donk shitcoin yo jeneralman yo te yo fèt kòmsi pou

Men, sa k pral pase sè ke sèt ane apre, bon sèt ane apre menm nan, bon m te gen dwa di uit, Dogecoin nan ki pas, e, e, ki te yon blag, e ki te yon blag cryptocurrency, li vin, e, anvayi market la o pwen ke Elon Musk ap pale de li, Mark Cuban ap pale de li, epi anpil, e, antrepriz kòmanse aksepte sipò Dogecoin nan kòm mwayen de pèman.

Se paske yo genyen bèl randman. E dènyèman, jounal yo t ap di sa, yon moun ki te achte sèlman 8 mil dola Shiba Inu an 2020, moun sa a, li gentan reyalize yon fòtin de 6,3 milya dola. Donk sa moun nan gentan milyadè avèk yon envestisman de sèlman 8 mil dola. sak pi enteresan e Shiba Inu an depi lè li premye emèt sou mache a jounen jodi a li ogmante de plis ke 10 milyon pousan donk yon moun si w te menm envesti zewo si w te envesti 10 cents nan Shiba Inu depi lè li te premye soti an ou t ap gentan milyonè donk se premye bagay ki ki fè moun yo ki entèrese moun yo nan shade coin yo se paske yo gen bèl rantabilite e nou te nan yon ti video nou te fè lè nou tap pale se sa w dwe konnen avan e pou envesti nan crypto money nou te pale de rantabilite si w bezwen kou wè kote gen rantabilite nan crypto money yo ale sou meme token yo yo nan yon jounen sèlman yon shade coin ka ogmante de 10 fwa valè l. E genyen menm ki konn ogmante 20 fwa valè l nan mwens ke yon jounen. E tèlman kòmsi moun ap spekile sou meme token sa. Donk, premye enterè moun yo se, se e premye m te gen dwa di, anpil moun di e sèl enterè, se e fè kòb e rapid. E kòmsi gon lojik ki vin deyò avèk e meme token yo se get rich quicker e epi avèk epi sak pi bèl la avèk yon ti montan trè fèb. Gen anpil moun ki te senpman mete 10,000 dola sou Dogecoin ki gentan vin gen plis ke 12 milyon, 15 milyon e nan mwens ke 3 mwa. Bon Shiba Inu a sa menm te anraje. Gen moun avèk 10 mil dola, nan mwens ke nan mwens ke 2 mwa ou gentan milyonè avèk Shiba Inu. Nap raple pou mwa d'oktòb la Shiba Inu reyalize yon pèfòmans de 800 pou san. E sak pi e sak ankò pi etonnant gon lòt menm token ki rele Doge Elon Mo Doge Elon Mars li menm li gon randman de 4500 pou san. Floki Inu tou nan nan nan yon semèn li te fè 636 pou san. Donk, meme token li yo, yo vrèman vrèman rantab sou mache a. E nou fin di, bon, kounye a la se dezyèm kesyon. E dezyèm kesyon se, e eske meme token yo reprezante yon danje pou devlopman e endistri kriptomonè a? Bon, kesyon sa se yon kesyon ki merite analize avèk yon zye filozofik epi yon zye analitik tou. Paske, te gon rapò ki te soti nan mwa fevriye 2021, rapò sa se Cardify ki te fèl pandan l tap entèwoje 750 envestisè sou machè a, sa yo remake, yo remake ke Plis pase 33 pwen 5 pousan moun, bon, wi 30, non, 33 pwen 5 pousan moun ki ap envesti nan kripto monè, e pa gen okenn konesans, prèske pa gen okenn konesans nan domèn nan. Yo jis fè l pa yon efè de mòd. Bon, m pa konn si 2 fevriye a mwa novanb nou ye la, si sa gentan evolye, men rapò sondaj Candify te mennen oprè de 750 envestisè al te montre ke sèlman 16,5 pousan moun ki achte kriptomonè konprann sak kriptomonè a. E donk anpil moun ki achte meme token yo, yo vreman pa konn kisa ki dèyè yo. Donk yo jis achte l nan yon lojik rantabilite. Donk sa, se pa yon move bagay paske se yon fason t kòmsi pou yo antre nan endistri an, ok, epi apre sa tou, donk si lè yo fin envesti apre sa yo kòmanse fè rechèch, donk y ap ka aprann de li. Donk le fè ke envestisè yo chwazi envesti nan menm token yo, donk se yon sòt dadopsyon. Se yon sòt d'adopsyon vè kriptomonè yo. E paske meme token yo se meme token yo se yon kriptomonè yo ye. Bon, byen ke kòm si anpil moun kritike yo kòm des pyramides de ponzi, byen ke yo pa pyramid. Bon, apre agiman adopsyon an, lòt bagay ki enpòtan tou e avèk meme token yo, li montre anrasinman moun yo anndan endistri an. Apa Dogecoin avèk Shiba Inu,

exchange desantralize sa pou te ka achte e meme token nan. Donk, an kèlke sòt, e acha meme token yo, li make an kèlke sòt, non sèlman yon adopsyon, yon adopsyon, men yon entegrasyon prèske konplèt moun yo nan endistri a. Kounye a la, sa ki vrèman vrèman nesesè lan se, èske moun sa yo ap prale, apre yo fin envesti nan meme token yo, ou byen y ap rete toujou nan endistri a. Donk sa se kesyon ki trèz enpòtan e ke kòm se sèl avni an k ap di nou, k ap ban nou repons. Men sa ki, men, sa nou konstate avèk endistri kripto monnen an, sa yon rapò ki te fèt nan mwad oktòb lan, 50 pousan moun ki achte kriptomonè di kòmsi yo achte l pou yon pèspektiv de lon tèm. E yo di yo achte l tou kòmsi pou yo itilize kòm yon edge kont enflasyon. Donk sa an kèlke sòt li trè pwometè pou endistri a. Kounye a la, lè nou, dènye kesyon nou pral abòde, èske yo sipoze remedye avèk sitiyasyon an oubyen Li dwe kitel konsa. Bon anpil premye pwoblèm e e e dèfwa menm token yo poze anpil nan yo se sa m te ka rele e on pump and dump chim sa vle di li li monte byen wo epi apre sa li desann byen ba. Donk dèfwa sa konn reprezante sa konn reprezante on menas pou pòtfèy e e envestisè paske si malchans pou ou, w al antre nan menm token nan lè l ap bese, ou ka pèdi yon pakèt kòb. Donk sa vin fè ke li pa yon bon opsyon si ke ou pa rantre nan bon lè. Donk e sa k fè li toujou enpòtan pou lè w ap antre a pou egzakteman se nan lè l ap monte a. E donk èske yo dwe, m panse ke meyè fason pou yo remedye avèk sa se e favorize edikasyon moun yo sou menm token yo, Epi apre sa, pèmèt moun yo konprann kilè pou yo envesti ladan tou. Epi sa ap ede yo anpil pèdi mwens lajan. Paske menm token yo, menm kote yo rantab la, yo trè trè fè moun pèdi anpil lajan. Donk sa k fè, lè moun ap envesti nan menm token yo, fòk ou konsyan de risk lan. Paske a nenpòt ki moman ou ka pèdi kòb, menm jan tou a nenpòt ki moman ou ka fè anpil kòb. Men sa k pi enpòtan, se edikasyon, se konprann sak menm token nan, epi gade pou wè si menm token nan se objektif ou tap chèche an tèm denvestisman. Osito ke ou ka reponn tèt ou kesyon sa yo, m panse ke ou ka e ou ka fè chwa. Donk se sa yo nou te gen pou nou pale jodi a, e mèsi paske ou te gade videyo a, e si ou gen yon kesyon ou ka kite l pou nou e nan kòmantè, nap trè kontan reponn nou. Men lap enterese w tou al gade videyo nou te fè deja a sou kripto monè. Nou te prezante w 5 kripto monè ki pou w achte epi ki gen mwens risk nan ane ki ap vini yo. Avan nou te pale w de. Kisa w bezwen pou konnen e pou w envesti nan kripto monè? Tout videyo sa yo disponib nan chanèl nou. Nou gen lòt videyo sou envestiman tou w ka gade. Pa bliye n ap toujou raple w sa, nou pa analis finansye e se rechèch e ki ka fè nou fè videyo sa. Donk e desizyon envestisman li depann de ou. Donk sa vin fè ke nou menm nou senpman la pou n ba w enfòmasyon.